e m panse ke sa a pa gen lòt bagay pou n ta di mèsi paske s on konsiderasyon kanmèm nou note l. Bon m pa konnen ki lòt animatè lap deplase. Bon se moun depi lontan m konnen e m jwenn sipò nou. M panse ke jodi a menm si Tizo gen yon konferans men m panse gen moun ki tap toujou vini kanmenm vin sipòte Flosy. Paske le pli souvan animatè Okap yo toujou ap Kite jazz yo. Toujou di lè yap fon bagay yo pa envite la près, yo fè tout afè yo pou kò yo, yo pa rete sou la près, sou animatè yo, m panse ke nou menm se yonn nan rezon ki fè nou fè konfyans lan, paske nou pat vle parèt kon si pou yo tande gon kloz, pou se pandan Dono yo nan radyo epi se moun kap di oh gon kloz ki fèt li pat konnen, m panse jounen jodia la pati sa e. Close pap jwenn kritik sa. E si animatè yo chwazi ta va di bon yo pa chwazi jwe jazz okap paske yo pa konnen yo, m panse close pap nan lo sa. Ou konprann? Mwen menm mwen menm pèsonèlman m retire close nan lo a. Paske pa twò lontan la m tap fè yon analiz sou e m tap fè yon diferans antre jazz okap yo avèk sa pòdepè yo. M te di ke gon pakèt djaz se sou rezo sosyo l egziste. Men nan vi reyèl la yon djaz, tout sa djaz ke n ap tande yo pou mwen yo inegzistan. Paske kòman yon nèg ka fè gon djaz ou pa janm prezante l a près la. Ou pa janm prezante animatè l e pou di bon ok a ban m fè yon konferans de près pou m envite laprès. Men si w pa envite m, m pa an konesans de koz. M paka pale de djaz wi. Sè Gerson djaz lan album ban mwen tou. Premye devwa m se jwe album nan se pa mande w lajan m fè pwomosyon. Paske misyon m se pouse konpa dirèk e radyo ap peye pou m fè w emisyon. Men tan on djaz menm si m te konnen w byen m pat konnen w m pat gen pyès rapò avè w depi w te di m Don Lolo monchè men m gen tèl album la m pote l ba ou m ap prezante album nan m ap fè piblik la fè konesans avè l. Kounya la ou ka sou egzijan anvè mwen men m ou di. Bon fòkè menm jwe pi souvan gazo a non sa pou sa son lòt bagay sèm jwè pandan w envite m la m fon sakrifis pou m vini la e m pa kwè ke gen djaz ki aletranje ki tap fon konferans de près pou wè pye poudre tivi la premye bagay pou ta di nou e kòb patisipasyon kote men sa se bay lakay nou son respè dabò pou konnen ke nou la. Nou menm tou nou konnen w la. A pati de jodi a kloz, nou pa di n ap pral bay kloz tout avantaj sou tout djaz, plis avantaj men garanti a Byen Poudre TV avèk kloz.
Mèsi Don Lubin. Alò, nan entèvansyon nou, nou fè apèl sa a. Nou di ke priyorite nou isi a, nou pa di ke album nan li priyorite, men se ke nou te di ke rete an koneksyon avèk piblik lan, sa enpòtan pou nou. Enpòtan pou nou an se gen plizyè kritè ki ta pèmèt ke nou rete an koneksyon avèk piblik lan, men gon sèl chemen. Chemen an pa lòt ke laprès. Jis nou te vle di sa piblikman, Tout mesye laprès yo ki la a mesye Close konte sou nou. E menm jan jodi a nou envite nou nan konferans de près la se konsa tou nou pral fè l nou jwenn mizik ke Close ap gen k ap sòti jodi a. Merci.
Se sa k fè n ap mande jan nou di l la ke laprès ki se yonn nan pi gwo fòs, yonn nan pi gwo fòs nan domèn sa yo. Se pou yo te jere peyi ke pou yo te jere enstitisyon paske avangadis zye l toujou ouvè daprè nou konte jan prezidan di lan nou konte sou laprès wè nan nò e poukwa pa atravè tout peyi a paske nou konnen atravè pye poudre atravè tout lòt rezo sosyo ki vrèman k ap fè yon travay ekstraòdinè. medya ki fè anpil sakrifis pou rive nan bout peyi a, wè ki mete dotre emetè pou pèmèt bon kouvèti, wè pou Polo Nò travèse tout zil de depatman se pa se pa nan zafè. Zafè nan mande nou menm nan kloz nou pral fon jan pou nou pote kole e amonize nou. Bon rapwochman oprè de medya yo se dekwa pou travay la ka fèt de men an men. Sètadi, fò balans lan ekilibre. Se yon travay konsa, wè, se lojik nou, se plan nou, san kwa nou pa t ap avanse avèk kesyon bèl mizik ankò. Men se yon chwa pou ke nou fè mizik. Nou renmen mizik, hein, nou renmen kilti peyi nou, nou oblije fè sakrifis. Se nouvel pou n fè wi. E ban m tou e pwofite poze kesyon sa a, e puiske m konstate ke gen yon teaser ke mwen wè sou dènye konba a, e donk èske dènye konba ap soti avèk e tout videyo aswè a? Non videyo a pap soti aswè a, e se misik la kap soti, odyo a. Ah ok. E kilè moun yo kapab e jwenn videyo sa a? Bon pa twò lontan.
Pa twò lontan.

N ap kontinye pou n di laprès e aprè konferans sa a li menm li fini, n ap gen pou n resevwa mizik Cloz ap sòti an e nou mande nou tout sipò ke nou ka pote, pote l posib pou Cloz e li p ap pèdi e m panse ke l ap nan enterè Cloz e l ap nan enterè tout moun Okap an jeneral. Mèsi, mèsi enfiniman mèsi. Mwen menm m ap remèsye Lakay Barismo ki mete disponib pou nou. N ap remèsye sipòtè nou, gran sipòtè nou ki se Zoboukit Jos Senvil ki se yon pè di nan mizik. Ou konprann? N ap remèsye tout fans club la ki te fè deplasman, tout manm laprès rèd rèd rèd rèd mèsi. E mizisyen yo, Fredlin, tout moun, Frantzy ki travay darèchpye. Nou genyen. Pedro tout ekip nou sa ki toujou pote kole bon nou pa gen mo nou pa gen bouch mèsi anpil. Fok li konnen w totalman mèsi. Bon e
kòm nap remèsye Richè, Don Dolo e Tele Oseyan e Christini tou m santi li vrèman se te li montre ke Non plis yo vin nan tizo men yo menm espesyalman yo vin sipòte nou Black Wendy pa poze kesyon m konnen gen yon Black Wendy gen yon rafal kesyon men Nan poze nan cho wi kesyon Ou wè envite nan cho m nan nan poze yo Yo poze kesyon
Oh Black Wendy Ok M konnen m konnen Donk mèsi tout moun e bon kòm Fans club la li gen moun la depi maten la ki fin fè dekorasyon pou nou bèl bagay m panse ke moun sa yo nou pral travay anpil donk mèsi tout moun e soon nap jwenn mizik la e m pa konnen m pral mande email nou m pa konn ki fason kap pi bon pou nou pou m ka voye mizik la pou nou e mèsi pou prezans nou.